Vinicius José Paixao de Oliveira Junior, pli koni sou le non de Vinicius Junior ou Vini Junior, se yon foutbolè entènasyonal brezilyen ki gen aktyèlman 22 zan. Jan anpil nan nou ka remake, Vinicius se yon jwè ki chaje ak talan. Men pandan nou remake sila, li toujou enpòtan pou nou konnen kèk detay sou jwè a. Pou nou konnen detay sa yo, m ap mande pou n byen enstale n pou n vin dekouvri kèk detay sou karyè Vinicius an klèb, an seleksyon, palmarès li ak rekonpans endividyèl li e gade video sa jiska la fen paske nan fen video a map prezante nou mennaj Vinicius Junior. Vinicius José Paixao de Oliveira Junior di Vini Junior fèt 12 jiyè 2000 nan lakou Brezil nan yon ti katye ki rele Sao Gonçalo Vini kòmanse jwe foutbòl depi ak 5 an, men se te kòm aryè lateral goch. Vini siyen premye kontra li ak 10 zan nan ekip CR Flamengo a, kote nan ekip jèn sa, li pase anviwon 7 an. An 2010, Vini kòmanse jwe pou ekip Flamengo a nan ekip mwen de 13 zan. An 2015, nan ekip mwen de 15 zan, Vini ranpòte ak Flamengo tounwa Copa Votorantim nan, e li te fini meyè bitè tounwa sa ak 6 gòl pou 9 match li te jwe. An 2016, Vini kite ekip mwen de 15 an, li t al jwe nan ekip mwen de 17 an. An 2017, Vini patisipe ak ekip mwen de 17 an, Flamengo a, nan Coupe de la Jeunesse de Sao Paulo. Pou premye match li nan konpetisyon an, Vinicius te make yon double. Soti 2017 pou rive 2018, Vini te kòmanse jwe ak ekip pwo Flamengo a. Lè Flamengo wè kijan Vinicius ap pwogrese, li kouri fè l siyen yon kontra pou l te kapab pwoteje pepit brezilyèn nan avèk yon kloz liberatwa de 45 milyon ewo. Lè gwo klèb ewopeyen yo remake ki jan pepit brezilyèn nan ap moute an pwisans, plizyè klèb tankou Real Madrid ak Barcelone te vle gen sèvis jwè a, e byen rapid, Barcelone bay 25 milyon ewo pou jwè a, men Flamengo te refize. Lè Real Madrid wè sa, li deside bay tout 45 milyon ewo a, epi, 23 me 2017, Flamengo ofisyalize transfè jwè foutbòl la nan Real, vini rejwenn ekip Real Madrid la nan jiyè 2018, ansanm ak 18 an. Soti 2018 pou rive 2023 sa,

An 2018, Vinicius jwe pou ekip Brezil mwen de 20 tan. Avèk seleksyon senyò Brezil la, Vini jwe deja Copa America ki te òganize nan ane 2021 an, kote Brezil te pèdi final sa fas Ajantin yon gòl a zewo, e Vinicius sot patisipe nan koup du mond 2022 sa ki te òganize o Qatar avèk ekip seleksyon Brezil la. Vini se finalis koup du Brezil avèk Flamengo an 2017. Vinicius se chanpyon an 2017 chanpyona de Rio de Janeiro avèk ekip Flamengo a. Vinicius Junior se finalis Copa Sudamericana an 2017. Vini ranpòte koup Guanabora an 2018. Vinicius ranpòte Liga ak Real Madrid 2020 ak 2022. Vinicius ranpòte koup du mond dè klèb 2018 ak 2022 ansanm ak Real Madrid. Vinicius ranpòte Super Coupe d'Espagne avèk Real Madrid 2020 ak 2022. Vini ranpòte Lig dè Chanpyon ak Real Madrid an 2022. Vinicius se venkè Super Coupe de l'UEFA ak Real Madrid an 2022. Avèk Brezil,

Vini se meyè jwè koup du mond dè klèb 2022. Vinicius Junior se meyè jèn jwè lig dè chanpyon 2021, 2022. Vinicius Junior se meyè jwè mwa Real Madrid nan mwa out 2021, oktòb 2021, ansanm ak novanb 2021. Vinicius se meyè jwè mwa Liga an novanb 2021. Vinicius plase an katriyèm pozisyon pou twofe Copa an 2019. Vinicius Junior se senkyèm meyè jèn jwè Golden Boy an 2018. Vinicius se meyè jwè chanpyona Sid Ameriken mwen de 17 an an 2017 e Vinicius se meyè bitè chanpyona Sid Ameriken mwen de 17 an an 2017. Jan mwen te anonse l nan kòmansman videyo a, kounye a kite m prezante nou mennaj Vinicius Junior. Depi mas 2019, Vinicius renmen ak Maria Julia Massali ki se yon selèb blogez brezilyèn. Lè n ap gade kalite talan Vinicius Junior, nou kapab remake misye ka fè yon pi gwo foutbolè, men li sipoze aprann fè gòl plis toujou. Mwen espere ke n te enjoy videyo a, bye bye tout moun, randevou a la pwochèn pou yon nouvo videyo.